Ma soeur est mon ennemi epizòd 11 Junie sou kou Junia sou menn Junia gentan pran menm look avèk Junie Stacy menm wòl Mario te bal jwe nan biwo a li pa jwel Junia vin nan biwo a Stacy anvayi Junia gwo diskisyon pete nan biwo a Evens rankontre avèk Walker goumen pete. Ta sanble Cynthia ap renmen avèk Walker paske li pran nimewo Walker. Bonjour, bonswa tout moun, depi ou tande vwa sa ou gentan wè kiyès ki se Magi ki pote rezime feyton ki se Ma soeur et mon ennemi pa bliye si w poko abone avèk chanèl la abone avèk chanèl la peze notifikasyon an nenpòt sam lage pou w ka jwenn li mes amours feyton an Gentan nan onzyèm epizòd Mezanmi bagay la melanje bagay male nèt Nap tounen tout suit aprè poz la
Magi La pa gen silikòn non No fake

Jini, Pablo dòmi yon bò, Jini dòmi yon bò ebyen, Pablo leve l pral travay, li frape pòt la poul ka di madanm li lal travay, se konsa pòt la frape vrèman vre, Jini al ouvri pou Pablo. Epi Pablo di Jini, li pral travay, li pase di lale. Men Jini di ok pa gen pwoblèm, apre yon ti tan, Jini gade kòlèt Pablo, li wè kòlèt Pablo pa ranje, li di Pablo, kòlèt chemiz li pa ranje, ranje l. Pablo di kòm abitid, se ou k konn ranje l pou mwen, vin ranje l pou mwen. Se konsa, Pablo avanse sou Jini, Jini ranje kolèt la pou li. Ebyen, Pablo te tou lekòl, pou l te ka tou fè yon ti konvèzasyon avèk Jini. Li di Jini, li pa santi l byen, li pa alèz, sa e pa vi l ye. Li bezwen yo chèche rezoud tout pwoblèm, paske li pa santi l alèz ditou. Se konsa li t ap pale avèk Jini. Li di Jini konsa, e pa tounen sou le pase, ann. chèche rezoud tout bagay. Junie di ebyen li te li tap padone malerezman te vin gen yon apèl ki te fèt. Se sak fè bagay yo te vin rekontinye ankò li menm li pa renmen jan de vi sa tou. Se konsa yo tap pale. Pablo di konsa ebyen lap bal yon ti tan pou li reflechi pou l wè kòman l te ka jere sa epi li bo Junie li ale. Se konsa Pablo al travay epi Junie ret anndan chanm li. Ebyen ti Masay menm ki chita, li di gen lontan ke li pa koze avèk fi, l ap bwè kleren, l ap pale pou kont li. Li di fò l sòti deyò a pou l gade si l wè kèk fi pou l pale. Vrèman vre apre yon ti tan, ti Masay ale li ouvri baryè a pou l te ka al gade si l wè kèk moun deyò a. Se konsa li just ouvri baryè a, kiyès li wè se Junia men l panse se Junie paske Junia al pran menm look, li penyen menm jan avèk Junie paske Walker te gentan wè

Kiyès ki vin parèt sou li se Jini paske Jini te la li di Jini rankontre avèk ti masè li wè ti masè ap bwè kleren li rale boutèy kleren an li jete li di ti masè li pa vle l bwè kleren paske li gen moun ti fi la lap leve ki se Sentia li pa vle okenn zak vyolans fèt li pa vle l bwè kleren se konsa Li t ap pale avèk Ti Masèy. Apre sa, Ti Masèy di, O, madam, mwen panse w pa la paske mwen wè w deyò a, mwen wè w ap pase, mwen panse w pa anndan. Li di Ti Masèy, Kisa l ap di konsa? Ekleren li bwè, li sou, ki sa k fè l ap pale konsa paske li pa t sòti, se la li te ye. Li di, Wi, madam, mwen wè w deyò a, mwen wè w deyò a. Se konsa Ti Masèy t ap pale avèk madam nan. Jini menm fache, li di Bala gade si l wè moun deyò a. Jini ale, li ouvri baryè a, malerezman li pa wè okenn moun. Li retounen kot Ti Masèy, li di Ti Masèy. A pati de jodi depil kontinye bwè kleren lap voyel nan mòn paske li pa konn sa lap di yo ditou ditou tèt li gèlè pa bon. Se konsa apre yon ti tan Jeni vire dol lale. Ti masè menm chita l kontinye ap pale pou kont li di ti masè di vrèman vre li bwè kleren menl pa soul te wè madam nan deyò a vrèman vre. Se konsa. Ebyen walkè menm nou konnen ki toujou kanpe kote kay sentia lap veye pou jini ebyen kiyès walkè vin rankontre se evens evens rankontre avèk walkè epi lap pale avèk walkè li di walkè tanzantan l wèl kanpe la eskel gon moun bò isi a walkè di konsa la pa pou li la li pa konnen evens te achte li li ka kanpe kotel vle evens di wi li ka pozel kesyon paske avan el te wèl avèk madanm li ki se sentia li wèl tap gadel lap bay madanm nan je dou li pa konprann sa kap fèt la. bagay sa yo. Walkè reponn Evens li di Daël son bo ti gason li toujou abiye fre madanm li ka gadel. Se konsa yo tap pale, malerezman diskisyon vin pete Walkè al goumen avèk Evens, batay met pye se konsa ba la ye aprè yon ti tan Evens vire dol ale epi Walkè menm toujou kanpe kot kay Cynthia li di ebyen poutèt sa misye fè a lap pran fanm nan menm nan men Evens. Se konsa aprè yon ti tan vrèman vre Cynthia sòti li wè ti masèy chita li di ti masèy konsa li gen rad avèk kilòt sou li nan pran yo met anndan pou li ti masèy di o kilòt li di wi ou mèt pran yo ti masèy di men ok depi se kilòt ou pa gen pwoblèm lap pran yo met anndan pou li apre yon ti tan ti masèy leve lal pran rad yo epi Cynthia menm ouvri baryè al sòti pou l te ka gade si l wè Walker Li ouvri baryè l pa wè Walker l ale pou l antre malerezman Walker te nan koridò a li Walker fè l sin li tou soti al kot Walker se konsa Cynthia t ap pale avèk Walker li di Walker tanzantan l wè l kanpe la kisa k pase èske l gen moun li bò isi a paske l sispèk li toujou wè l la li di wi li pa gen moun bò isi a men li wè l se yon bèl ti fi ki nan zòn nan l ta renmen pale ansanm avè l sa k fè l toujou kanpe la si tout fwa l ta soti deyò a pou l ka pale avèk li Cynthia di valè bèl ti fi ki nan zòn nan e pa mwen pou ta wè. Li di wi ka gen bèl fi men se ou m renmen. Se konsa yo t ap pale, yo t ap pale, yo t ap pale ebyen nimewo vin tonbe. Walkè mande Cynthia nimewo l, Cynthia t ap fè kapris aprè yon ti tan li bay Walkè nimewo a. Ebyen Walkè pran nimewo Cynthia. Kounye la nou pa konn sa k ap fèt paske Walkè gen nimewo Cynthia. Aprè yon ti tan vrèman vre Walkè vire Cynthia ale l antre. L antre lakay li. E byen ke nou konnen, nou konnen ke Stacy te jwenn djòb nan men Mario, e byen sa k pase mèzamou, Junia vini nan biwo a, nou konnen ke tout moun panse se Junie, e byen Stacy just antre nan biwo a, e pa Stacy non, Junia antre nan biwo a mezanmi, Stacy anvayi Junia. Li kòmanse pale avèk li, li di Junia l pa gen dwa pou l antre la konsa, gon jan pou l antre, gon jan pou l abiye. Se konsa Stacy t ap kase met nan men Junia. Junia anvayi Stacy. Junia di li vin kot mari li, kòman fè l ap pale avè l konsa, gade l pa konn kiyès li ye. Li di wi m konn kiyès ou ye, e mwen ki te rele w avan yè a wi. Se nou konnen Junia an yon ti jan konfonn paske se pa li Junie. Men l met may kanmenm, li di, an, e ou k te rele m avan, enben oke, pa gen pwoblèm, sa k pase? Se konsa li t ap pale vrèman di avèk Jinya. Apre yon ti tan, Maryo vin parèt, li di, o, sa k pase, ki sa k genyen, pa gen pil diskisyon e la, sa k pase, ki sa k genyen? Se konsa e Stesi t ap esplike li, Li di men sak gen, men sak gen. Li di non, se Junie, gon jan pou pale avèk li. Se Titi, kiyès ki Junie an? Li di wi, Junie. Kounya la Junie reponn, li di wi se Junie, konn fò gon jan pou pale ansanm avèk mwen. Se konsa ba la ye, epi Pablo e apre yon ti tan Pablo vin parèt, li jwenn bagay la, li jwenn pil diskisyon an. Li di sak gen, sak gen, epi Pablo bo madanm li, paske l panse e madanm li, li bo li. Epi e li pran Pablo, li pran madanm li, li antre, epi, ebyen, Mario menm pran Stesi, l al nan biwo, l ap pale avèk li, li di Stesi konsa, se pawòl sa l te di l jwe, li te di l, li te di l depi l wè Mari, e, Pablo, pou l kole sou Pablo, sa vle di pou l ka sedui Pablo, sa vle di e pa Jini li te di l se, e, pou l sedui a. Stesi di konsa, li pa t konn jan de bagay sa yo, se pa konsa li te pale ansanm avèk li. E pa konsa l te pale avèk li, e pou l te di l sa oparavan. Li di wi, se sa l te di li, se konsa l te pale ansanm avèk li, se wòl sa l te di l jwe, men malerezman li pa t jwe wòl la mèzamou. Sa vle di, Stesy nou poko konnen si Mario ap kenbe li nan travay la paske li gentan fè Mario enève paske nou konnen Mario renmen Junie. Sa vle di malerezman li panse se Junior tandiske se Junia. Se konsa Mario tap pale vrèman di avèk Stacy. Li di Stacy konsa, pigal fèl bagay konsa, pigal fèl tenten konsa paske li te gentan pale avèk li se pa se pa Ablo poul sedwi, se pa E mad e se pa jini pou l sedwi. Se konsa ba ala e mèz amou, nen pot sa gen pou epizod 12 la, nap toujou et konekte pa bliye, envite yon fanmi ou, envite yon zanmou pou pase abòne avèk chanèl la mèz amou. Se zanmi paw Magi ki te ansanm avèk ou. Sou renmen travay map fè a pa bliye like, kite yon kòmantè pou mwen epi pataje. Map vini pou epizod 12 la lèl soti.